Epi li pati depim maten. Li pati depim maten. Konya map leve m pral wè si m ka bat dan ou a pou m chache lavi pou li.

Pou jan sa ki moun nan, pou jan sa lap remèt mwen, pou jan sa lap remèt mwen nan zòn nan. M pa gen pwoblèm. Si se sal te remèt mwen, mwen menm, si se sal ka remèt mwen. Mwen menm se sa, se sa m fè pou m ban l lavi. Pou se pou se sèl ap remèt mwen? Pou ki jèn pati depi maten? Hein? Enben, mwen menm, si se sa, si se janm wè, si se janm wè vi a ye a, se konsa papa'm te leve'm. Jounen jodi a, m'pa tap ka fon kout wou nan sa. Se sa m fèt pou bonm lavi pase m pap vòlè bagay moun m pap janm vòlè bagay moun se sa l frèt bib la se sa m fin avè l pou tè depi l jou.

Ou menm avèk tout pitit li a, nou gen yon ta de bouje anwo a. M pa konn kote yo soti. Ki Alfred papa?
Ki Alfred? Alfred papa Jimmy.
Pase ou menm ak Jimmy, se kòkòt a sigarèt nou ye. Non papa, m pa nan. Gon lide bouje anwo a, se nan bouje sèlman nou rete. Alfred ap fè manti sou mwen papa. M bon, nou menm nou pa nan bagay sa yo. Bouje ti moun nou ye papa. Nou pa nan bagay sa yo. Alfred ap fè manti sou ou. Alfred ap fè manti sou ou. A, yo di granmoun pa konn bay manti papa, men sa a resi manti. Pase mwen. Mwen avè Jimmy non pa nan baay sa yo. Ok. Nou pa nan nou pa konn nan baay sa yo. Ebyen m te gen sa pou m rakonte w. Lò se jèn gason w ap leve, fò w konn nan ki lakou w ap antre. Paske mwen menm, si m t ap pran move fanm, e pa manman w m t ap pran. Jounen jodi a, ou wè se sa m fè pou m ba w manje. Se senkle m ap senkle. Paske gen yon tas de bouzen, jan yo di yo a, ou p ap antre avè yo isit la. Ou byen file la e ou pral frape. Se bat dap bat li, se sam fè poum viv. Epi map esplike w yon istwa.
Map tande w. Lè m gon fanm te anba vè avan manman w. Ebyen lè m renmen a fi a, m pa fin kwè nan fi mwen menm. E lè w renmen avèk yon jèn fi, lòt jèn fi a di w li pa nan kanpe pale nan lari. Wi son bon levasyon li pa nan kanpe pale nan lari men ou menm nan tèt paw fòk ou konnen avan ou antre nan lakou fi a chak jou al pale avèl fò kanpe nan lari pou kanpe ap pale avèk fi a tou paske fi a epa fiyann nan kay sèlman liye fòk ou antre fòk ou kanpe nan lari nan gran chemen bò kay fanm nan pou ap pale avèl sa vle di lè vwazinaj. ap pase nan zòn nan pou wap gade je vwazinaj yo jan yap gade fanm nan kanpe avèw la si fanm nan bon fi wap deja konnen enben konsa tou si fi a pa bon fi wap wè vwazinaj nan zòn nan ki ret bò lakay fi a ap gadel mal enben lè konsa wap deja konnen fanm sa se pa yon bon fanm li ye
ah m tande w pawòl granmoun wap di la wi papa egzakteman egzakteman enben. M te gon fi kem t avèl. M pran paran fi a kalem. Kòman kòman kale w la papa. Non paran fi a kalem mwen ou konn janm janm ye fòm bay bagay la egzakteman janl ye m pran kou nan men paran fi a. Lèl baw kou papa sa w fè ou pa fè anyen. M pa fè anyen m pral esplike w kòman m pran kou a. Map tande w. Enben janm pran kou a se pandan m kanpe nan fè nwa ap pale avèk fi a. Mwen menm mwen m son nèg m pa janm pa sou sa jan w wè m cho a konsa m ye m ap pase men nan tèt fi a m ap pase ti men mwen batay m ap di kèlke mo m te konnen nan gramè fransèz mwen epi m nan fè nwa epi manman fi a parèt. Ak on bon danno. M pap baw manti m pran bwa tout tèt wi. Pran bwa pam pran bwa. Depi tou pran bwa papa ou pa konn fè manti ou pran bwa. Manman parèt nan fè nwa l pa bezwen konnen n vide chaplèt tout nan tèt tout nan mouda fi a pran bwa m pran bwa. Si e nan sans sa se lè sa se lè sa m gentan di woy woy woy marinèt se mwen se mwen se mwen. Ebyen marinèt dim eskize li pa gen jèn fi kap mennen 2 nèg ba li se mwen li te konnen ki konn antre la epil wè pitit li a kanpe nan fènwa ebyen se lè sa map konnen fanm nan li gon bon granmoun li gon bon lèvasyon lè sa m pran kou a m pran kou a nèt dom gratem.
Ou reziyew? M reziyem. Se konsa l ye papa. Ebyen li fin kale fi a. Epi l di m eskize. Men m pran fwap la, m pran nèt. Ebyen papa, granmoun de no jou pa p fè travay sa a. Ebyen kounye a mwen menm. Granmoun al Ryan Fime m pa p. Men ou menm, kote Alfred di m li wè w la, si se vre. Si se vre ti jèn, m ap koupe zòrèy ou plat isit. Ou konnen papa, ou konnen m pa p fè sa k pa bon. Ok. Pase se yo, se ou menm. Tout sa w di m se tras ou m ap sibi. Ok. Ok.
Se sa. Enhen.

Gwòs lè gason yo fin pale yo pale. Si pou m rakonte w sa k te pase m antre manman w. Ebyen papa, si pou m ta marye pou w pa ta konnen. Ok.
Jèn gason kounye a, fè betiz yo, ou pa konnen, se sèl non w Tande tande, ti gason ton dyakout la te fè pitit entèl tèl bagay, m pèdi repitasyon mwen. Nèg pa m, m pèdi repitasyon an tou.